E map pataje avèk nou kèk moman ki make lavi m Brezil, kèk moman ki mete dlo nan zye m. M pap kòmsi antre nan tout detay yo, men map ba nou yo ti kras a ti kras ok. Gen anpil moun ki konnen m ki ka konnen kèk nan moman sa yo men kòm se sa ki anndan m yo pa gen moun ki konnen yo se mwen sèlman si m pa met yon moun chita deja pou m rakonte l ok Annou antre nan videyo a pa bliye kite yon like nan videyo sa.

Kmsi ki mete dlo nan jem ki rann mwen tris brezil si aprem te fin rive brezil euh map esplike nou byen e pou nou ka eseye konprann ok lèm rive brezil mte gen 21 ans 21 ans se tankou se ankò yon bebe mte ye ok rezon mte yon bebe Li diferan pou yon lòt moun ki gen 21 an avèk mwen menm nan lè mwen te Ayiti. Moun sa li gen plis kapasite pase m pou l pran swen tèt li ke mwen. Rezon, m di nou deja ke m leve nan, m leve avèk 6 frè sè m, men se mwen ki pi piti. Pi piti sa kòmsi te mete m tankou son, te toujou yon ti bebe. M te toujou yon ti bebe malgre m gwo moun. E si m ka di w tout lè m ap fè segond, e tankou sè m nan, e se li menm kòmsi ki tout bagay. Pa egzanp, lè m di w tout bagay, e pou achte inifòm mwen, manmi pa janm ban m, se manman m pa janm ban m kòb pou al di pou l di m, al achte inifòm ou, ou k konn tout bagay, se pa mwen, se sè m nan. Kòmsi pou mwen sa pa t anyen tou, m jis rete ap tann. M sèlman konnen sa m konn fè. Lese mwen mwen pral achte soulye male paske pyem ki pi gwo pa gen moun ki ka achte soulye a pot ba mwen wi map prale avèk yo pou m achte soulye a men sa pat anyen pou mwen sim bezwen rad lan se manmanm bal bay sèm nan kòb lan al achte rad la pote pou mwen poum kòmsi poum montrew ke m te ankò yon bebe se ke m pat janm fè anyen pou kont mwen. M te konn vin ap kòmanse kòmsi ka fon se bagay pou kou nen se lè m ap fè m ap fè reto sèlman m gentan pati rantre Brezil epi m m vin al lekòl Gonayiv m pa lekòl gwo mòn ankò epi m vin kòmsi gen kèk bagay mwen ap fè pou mwen ok men malgre sa m te toujou konnen ke m gon manman la a m gon frè la a m gen sè m la si m bezwen bagay paske m gentan konnen yo la kòmsi yo te yon Yo te bò dèyè banann mwen paske m konnen m gon moun m konte sou yo ou konprann euh wè se konsa e sa vle di m eksplike tout sa yo se pou nou ka konprann lè m di nou lè m rive brezil moman ki te pi tris pou mwen se lè m fin rive brezil euh te gen yon mwa oubyen m pral swa m te gen yon mwa oubyen m ta pral gen yon mwa konsa e lè sa sè m nan te ale kite m sè m nan te pran wout l ale ta etazini. Se moman ki te pi difisil nan vi m. Se yon moman, franchman, m panse w ka eseye konprann. Rive nan yon peyi ou te genyen sèlman kòmsi sèlman espas sa w la. Sè m nan, Paske se kòmsi nou te planifye pou m te vini pou m etidye, pou m genyen la kòm yon moun ke m konte sou li tout sa yo. Paske nou klòz anpil de lè nou te Ayiti kòmsi nou te toujou ansanm. M te kòmsi toujou wè li tankou son Anh m pa janm ka eksplike l kòmsi se yon lòt manman. Epòk sa yo, m te pa t gen sèl lòt espwa ki se te Bondye nan syèl la. Lè m al legliz, m konn rive legliz tout moun ap lapriyè, m pa janm gen kouraj pou m lapriyè. Tout lapriyè m se te kriye sèlman. Kriye, leve, kriye, al dòmi, kriye. E m son moun tou ki pa renmen kite moun wè sa k ap travèse m. Menm si m ap mouri, m toujou montre ke m byen. Menm si m ap kriye sou aparèy, m ap siye je m. M pap kite w wè, m pap kite w wè kòmsi ki sa m ap andire, kòman m ye. Epòk sa yo tou m pa janm rele manman m nan telefòn pou m di l men kòman m ye non sa m pa konsa e m di m kòmsi m vin wè e m ka di m vin wè tèt mwen m di bon mwen k manman mwen k papa kounye a M sèlman konnen m gen Bondye. Konsa m konn di. E m s on moun ki pa bay vag konsa. M pa on moun ki abandone konsa. E m pa on moun tou ki kouri pou pwoblèm. Lè m di kouri pou pwoblèm ki di k ap kouri kòmsi bwouye tèt li kòmsi ki sa pou m fè, ki sa pou m fè, ki sa pou m fè. Wi, m ap wi lè m di w ki sa m fè, ki sa pou m fè. Si se travay Bondye ki m ap chèche travay. E m ap lapriyè. Wi, m kwè nan sa anpil. M renmen lapriyè. Nenpòt sa m genyen se Bondye m prezante l e se Bondye m remèt li. Wi. E dezyèm moman m ko beze l, se lè pou m al lekòl. M te di, m te eksplike la deja ke E lè mwen lekòl, gen anpil moun isit la ki kòmsi ki jwenn yon gran frè, yon yon grand sè ki ede yo regle tout sa yo gen bezwen. Ou konprann? Men mwen menm non. M pa gen pyès moun. E lè pou m al lekòl, m vin ap travay paske m te se te tout tout tout tout sa te nan tèt mwen. Paske m te anvi al lekòl, m pa t ka al lekòl paske m pa t travay. Ok? M vin ap travay. Lè m fin ap travay m te gen kat mwa Brezil. Epi m vin ap travay. Nan tèt mwen se te jwenn travay jodi an Premye kòm travay mwen se tradui tout pyès mwen pou m al lekòl. Men avan m kòmnse m te tradui pyès avan m te touche, sa m te konn toujou fè, e leve maten, leve pyès mwen yo, kòmnse mete nòt yo nan lekòl ki tou prè m yo, èske yo ka pran m, e sa se te an 2016. Yo pa vle. Yo di yo pa konprann, se fransè, bagay yo pa konprann. Pou mwen menm, kòm pou m byen di nou, pòtigè m pa menm anpil, ok. Pou mwen menm lèm vin avèk yo lakay mwen kounya m se kriye, kriye pou sa paske m di ki kòman vi m ye la, m pa kòmsi se pa sèlman travay mwen vle, mwen vle travay e al lekòl. Dezyèm bagay ki met mwen nan je m Brezil, ki se gita. Travay mwen te apèn kite an, m te ap eksplike nou an, m te m gen videyo sa sou chanèl la tou, travay kote m te ye an. Lè m te fèk antre nan travay sa, M pa sonje konbyen tan m te genyen non men m pa t ko gen anpil tan tou. E te gon brezilyèn ki te konn toujou ap nui m andedan. Epi gon lè li rete li di m konsa, ou kite peyi w paske w t ap mouri grangou. Se brezilyèn wi men son bagay ke m pa janm bliye. M te reponn li, m te reponn li men apre m ap di, ah pou kisa m te oblije reponn li, m te oblije kite l ak sa k nan tèt li a, m pa oblije te ba l yon repons. Men nan moman an m te fache, m s on moun, ou ka toujou fè m yon premye bagay, pa gen pwoblèm, m ap suiv, dezyèm bagay m ap suiv, men twazyèm bagay lan, pa panse m ap suiv menm jan ankò. Lè m fache m fache pou tout bon. Epi m reponn li nan entèval m kriye m kriye m kriye. M ap kriye poukisa pou mo l di m nan. M di m ap kriye m ap di imajine ou kite lakay ou eske al laj sa m te oblije kòmsi poukisa tout moun alèz lakay yo yo alèz nan peyi yo epi mwen menm se mwen ki te pi mal ki te vin anmède l nan peyi l ok. E sa yo kòmsi sa te fèm kriye anpil. Se tout sa m te pataje avèk ou. M panse si m ta kòmsi rakonte istwa vi m isit la, bon sa fòk m ta fè plizyè videyo pou sa paske l ap anpil ok. Humm Djina ki la kounya Eee pase moman difisil nan vil Humm men gras a Dye m gon Bondye ki fò Le bagay yo parèt pi nwa pou mwen Epi, kèlè li ban mwen kouraj, li ban mwen fòs kòm si pou m di, ok, sa gen pou l fini. Paske se konsa m ye. Bagay la menm t ap manje m di non, sa pa pou l konsa paske gen pou l fini. Nan moman an, li ka kòm si sakaje, men m p ap sakaje pou tout vi m. Wè. M ka pi gwo fanm, m te ka gwosi. Paske m pa t yon moun ki te mens. E tout lè m nan segonn tou m gwo moun. M pa konnen, petèt strès, sa yo toujou, m poko, m ka di pou jis mwen menm, e pa paske m pa strese, m toujou strese. M pa janm, ok vre, e m ka di tou se pa, si se pa t YouTube, m te ka pi mal. Eske yo chak m poste yon videyo, e pi m ap jwenn kòmantè nou k ap vin jwenn mwen, gen pafwa konn, konn gen nan yo moun ki konn joure nan kòmantè yo, men m pa pran sa pou anyen, men m konnen m gen plis kòmantè ki, ki konn rann mwen byen, e lè m ap reponn kòmantè yo, sa fè m byen anpil. Se kòmsi mwen se pati ki pi bon pou mwen lè m fin poste yon videyo se lè mwen konn kòmantè. Lè nan pataje ide avè m. Anpil sa ban m kouraj. Sa tou felisite m. Mèsi bokou. Se tout videyo sa m te pote pou ou. E rete bwanche pou yon lòt videyo. M pwomèt w ap gen plis videyo de mwen toujou. An m kalkile. Ok. Dina renmen w anpil.